Ankò yon fwa n ap di yon gwo bonjou a tout oditè e oditris radyo Pleiade FM yo ki deja abò le 100.7 an FM stereo k ap swiv emisyon sa a ki rele Planèt Spò ki pase di lendi o vandredi de nevè a dizè sou antèn radyo Pleiade FM ansanm avèk zanmi pa w la Alfred Djimi ki toujou la pou prezante emisyon sa. Rapidman men devlopman enfòmasyon yo, kote nou prale rapidman nan sa ki wè avèk nòt de senpatike Federasyon Ayisyèn de Foutbòl li menm li voye bay ekip pou ekip Aken an di Federasyon Ayisyèn de Foutbòl li pran avèk stipè li menm 2 dram ki te fèt nan vil Aken semèn ekoule a de yon tèrib aksidan okou gen 3 jwè ki ta pral se jwè ekip vil sa a ki loutman viktim n ap pale de Dioteye Stevenson li mò sou chan de transpò.

Tout priye youn nan li ta pral bay vi a. Federasyon Ayisyèn de Foutbòl li menm li asire ke AS Aken li men solidarite a nan dram nan li menm ki ajoute a yon lòt deja kriyèl ki te pran paran frape pa dram terib la. Popilasyon li menm Akenwaz la li menm tout antyè kwè nan pwofond doulè sa li menm Kalo Maslin li menm ki siyen nòt sa li menm pou Federasyon Ayisyèn de Foutbòl.

nasyonal la, pou n pale de mesye sa a, li menm milye defansif an entènasyonal ayisyen an li menm ki se James Martinez devwale montan salè li menm semèn ekoule a nan yon entèvansyon an dirèk sou Haiti Tempo, Grenadye a ki ta pral ase konsekan li menm pou tan de pou l reponn a bokou de kesyon gran piblik la pou n pale de James Maslen. Misye di aktyèman la nan lin kote mwen map evolye a pat gen vrèman de lajan, mwen ize pou entèlijans mwen poun vini isi o Kanada paske mwen ta pral o Zetazini mwen tal veku pandan anviwon 12 an kòm mwen te kite peyi a mwen fè chwa se tou senpleman 40 mil dola pa ane ke mwen menm mwen jis vini ke se li menm li touche poun pale de James Masley. Yon pitans donk pou Jis Maslen ki ta pral arive en Kanadyen Premyè Lig la li menm osen di FC Edmonton li menm o debi de lane 2019 pou n pale de milye entènasyonal Ayisyen sa li menm ki se James Maslen. An n kite James Maslen li menm ki se

Paul. An di ki tris li menm Jerry Millien li signe avek ok yon jèn mak de chosi ayisyèn ok misye li menm li signe avek sa an di lanse an 2017 o kap ayisyen mak ok a li menm li mele nan spò avek dezòmè divès reprezantan nan mond lan an efè body building ayisyen Jerry Millien li menm inisyatè mouvman miss mode la li menm antre Nan lin nan li devni youn nan figi pou mak chosi ayisyèn sa. Renmen nou di bravo jounen jodi a la a mak sa li menm ki pran bodybuilding ayisyen sa. Mwen swete ke yo menm yo antre tou nan dot spò pou kapab fè mak la li menm li mache nòmalman. Pou ke ayisyen yo menm yo konnen mak ap. Jounen jodi a. N ap kite mesye sa pou n al pale de sa ki wè avèk dot an pale de federasyon ayisyèn de baskètbòl li menm, federasyon ayisyèn de baskètbòl, ki sa ke yo menm yo genyen sitou avèk fòmasyon ki ap fèt a distans li menm pou ofisyèl yo. pou yo kapab gade kòman yo menm yo kapab aranje yo, sitou avèk fòmasyon yo ke yo menm yo ap pran jounen jodi a. Nou di bravo a Federasyon Ayisyèn de Baskètbòl li menm ki jounen jodi a pran inisyativ sa a pou li menm pou yo fè l. Ann kite dosye sa rapidman sitou nou konnen e tout tropit se yo menm yo kanpe sitou NBA la li menm li kanpe tou basketball la li menm li li pa jwe vrèman o nivo entènasyonal dot spò lèm pale de fòmil 1 tenis lan tou li menm li pa jwe roubi a li menm li pa jwe li menm o nivo entènasyonal.

Ligue des champions an li menm kòman sa li menm li ye e pa rapò a konpetisyon a ke mesye yo menm yo vle tèmine kout ke kout li menm pou n pale de Ligue des champions an kalandriye li menm ki tonbe pou fen konpetisyon sa kote pou fen konpetisyon sa li menm pral genyen le 7 out kap vini la a Juventus li menm li pral fas Olympiakos match retou a wè ti match ale a te fini te jwe deja.

21, 22 pral gen demi final, retou e final la li menm li pral fèt le 29 out pou n pale de sa ki wè avèk lig dè chanpyon pou ane a li menm pa rapò a maladi ki rele kowonaviris sa li menm li pèmèt ke konpetisyon sa li menm li pa kapab tèmine nan dat ke mesye yo menm yo te prevwa pou konpetisyon sa li menm li tèmine pou n pale de Lig dè chanpyon an. An n kite dosye Lig dè chanpyon an atravè le 100.7 1 FM Stereo pou n al pale rapidman de sa ki wè avèk jwè foutbòl sa li menm ki anndan ekip li menm ki rele FC Barcelone nan jounen jodi a la pou n pale de e Arthur Melo misye li menm ki kapab genyen yon echanj pou jwè foutbòl sa pou n pale de Arthur Melo misye li menm ki se entènasyonal brezilyen sa daprè jounal Mundo Deportivo yo menm yo fè konnen ke entènasyonal brezilyen an ki nan FC Barcelone nan gen posiblite la pou l ale anndan ekip Juventus Turen an li menm kote yo vle fè yon echanj pou jwè foutbòl sa li menm nap rete tann eske echanj an li menm lap toujou fèt nap rete swiv li menm poun konnen tout detay de jwè foutbòl sa li menm ki rele Arthur li menm ki anndan ekip sa li menm ki rele FC Barcelone nan pou ou menm kap swiv enfòmasyon sou antèn

Avèk enfò masyon yo. Ann kite Athur Melo avèk enfò masyon Athur Melo nou konnen ki jan yap pale echanj sa ki a fèt la yo pale de Pjanic tou e jounen jodi a genyen kotch sa li menm ki rele Diego Pablo Simeone misye li menm ki ap fete jounen jodi a li menm Diego Pablo Simeone Li menm yon antrenè li menm ki fè anpil bagay avèk ekip ki rele Atlético Madrid la. Eder Comet mwen salyew zanmi pam depi les Etats Unis avèk Léonard Jérôme sa fè lontan ke nou pa tande rapidman kote Diego Pablo Simeone li menm ki fèt le 28 avril 1970. E 28 avril 2020 an li menm sa fè mesye sa 50 lanne e misye li menm ki ap kotche klèb sa li menm ki rele Atlético Madrid la. Depi misye li menm li rive li fè Atlético Madrid li menm tounen yon lòt ekip pa rapò a lè misye li menm li te ye kòm jwè anndan ekip foutbòl sa li menm ki rele Atlético Madrid la. E ann kite dosye Diego Pablo Simerone antrenè ekip Atlético Madrid la. Pou n al pale rapidman de entènasyonal espanyòl la, li menm ki rele Juan Manuel Mata. Juan Manuel Mata, misye li menm ki ap fete jounen jodi a la, misye ki jwe, misye k ap fete 32 zan li, kote misye ki jwe 597 match ke l jwe pou 41 seleksyon, li make 147 gòl, misye ki pran 2 Europa League, yon Champions League. 2 fa kòp, yon lig kòp, yon kopa del rey, yon koup dewop, yon koup di mond li menm pou nou pale de Ron Manuel Mata li menm ki se entènasyonal espanyòl sa li menm ki anndan ekip Manchester United aprè misye li fin kite ekip Chelsea a misye li menm ki rejwenn ekip sa sa fè lontan ke misye anndan ekip ki rele nap pale de Manchester United ann kite. Manchester United avèk Mata, li menm entènasyonal espanyòl la, li menm ki anndan ekip Manchester United la pou n al pale rapidman de sa ki wè avèk fifa, dispozitif ke fifa li menm li pran jounen jodi a la pa rapò a konpetisyon li menm e ki sa ke mesye yo menm yo mèt nan tèt yo kòm. Sanksyon pou jwè foutbòl li menm o nivo entènasyonal pa rapò a match li menm ki gen pou jwe yo nan konpetisyon k ap pral reprann yo nòmalman e an menm tan tou n ap di Horace Labranche li menm ki ap fete jounen jodi a li menm Labranche Lafortune mesye li menm ki ap fete.